Shalom shalom mwen salye nou tout dan le non presye de Jezi Kris e aswè a mwen vreman kontan pou m pataje yon grenn vèsè ansanm avèw ki se Matye chapitre 6 le vèsè 33 ki di mè chèrche premyèman le wayòm de Dye e sa jistis e tout sè choz vous seront donnés par dessus. Bondye beni nou. E mwen tap li pou ou nan Matye 6 vèsè 33, e an kreyòl li di, men chèche premye wayòm Bondye ak jistis li, epi tout lòt bagay sa yo ap ajoute pou nou. E nou retire yon tèm anndan tèks sa a ki se lè Bondye vin premye. E mè frè e sè byeneme, ami fidèl dan le Senyè, nou viv nan yon epòk kote tout moun ap kouri. Moun ap kouri dèyè lavi, kouri dèyè lajan, kouri dèyè avni, kouri dèyè solisyon. Men, malgre tout kous sa yo, anpil moun toujou fatige, anpil moun toujou enkyè. Anpil moun toujou santi yon bagay manke. Paske verite a, se lavi pa mache sèlman ak efò. Lavi mache ak priyorite. Se poutèt sa, Jezi di nan Matye 6, vèsè 33, Chèche premye wayòm Bondye. Lè m ap pran kontèks nan chapit sa a, Jezi t ap pale ak moun ki te pè pou demen. Yo t ap enkyete pou manje, rad, bezwen lavi. Jezi fè yo konprann moun ki pa konnen Bondye ap viv nan enkyetid. Men pitit Bondye dwe viv nan konfyans. Epi li bay prensip li regle lavi kwayan an. Nan premye pren mesaj la, Jezi montre sa ki dwe vin premye. Chèche wayòm Bondye. Sa, se sa Jezikri montre. Chèche wayòm Bondye. Wayòm Bondye vle di, Kite Bondye dirije lavi ou. Sa vle di, Bondye pa sèlman Sovè, men li vin Wa nan lavi ou. Paske anpil moun vle Bondye beni yo, men yo pa kite Bondye gouvène yo. Men kote Bondye pa dirije, li pa pran responsabilite l. E m vle Chak moun konprann sa. Depi yon moun pa, depi Bondye pa, pa pa dirije lavi ou, Bondye pa abite nan ou, Bondye pa pran responsabilite l. E nan dezyèm sa nou wè a jistis li. Nan dezyèm pwen an, Jezi montre jan lavi dwe aliyen. A jistis li, sa vle di viv dapre volonte Bondye. Se pa sèlman vini legliz, men viv yon lavi ki fè Bondye plezi. Paske wayòm Bondye toujou mache ansanm ak jistis Bondye. Ou pa ka mande favè Bondye epi refize prensip Bondye. Ou pa ka ap mande bèl kay epi ou neglije travay Bondye. Ou pa ka anvi jwi privilèj Bondye epi ou pa respekte prensip Bondye. E twazyèm pren an ki se Jezi revele pwomès la, tout lòt bagay ap ajoute. Tout choz son devni, amèn, desi. Remake byen, Jezi pa di kouri dèyè bagay yo, li di yo ap ajoute. Sa vle di, lè Bondye premye, Pwovizyon vin konsekans. Bondye pran swen moun ki mete l, amèn, ki mete li nan plas li. Sa vle di, lè w mete Bondye an premye, lè w mete Bondye nan plas Bondye dwe ye, amèn, gen bagay ke Bondye ap fè pou ou. E m vle nou chak k ap tande m aswè a, poze tèt ou kesyon jodi a. Ki moun ki premye nan lavi mwen? Ki moun ki premye nan biznis mwen? Ki moun ki premye nan kay mwen? Ki moun ki dirije desizyon mwen? Èske mwen ap chèche Bondye? Oswa sèlman èd Bondye? Paske lè Bondye vin premye, lavi pran direksyon. Frè ak sè mwen yo, anpil batay nou ap mennen pa soti nan demon, men nan dezòd priyorite. Jodi a, Seyè ap rele nou retounen mete Li premye. E mwen deklare lè Bondye vin premye, lapè ap antre, pòt ap ouvri, favè ap manifeste, epi sa ou bezwen yo ap kòmanse ajoute nan lavi ou yonn pa yonn. E ke Bondye vin premye nan lavi nou. E m deklare, ou menm k ap tande m aswè a, ke Bondye vin premye nan lavi w. Pa bliye, nou t ap pale amèn nan yon nan Matye 6, le vèsè 33, ke nou te tire yon tèm ladan l ki se lè Bondye vin premye. Lè Bondye vin premye, men frè e sè, ap gen yon chanjman. E si w wè ou atè a toujou, se paske Bondye pa vin, se paske Bondye pa premye nan lavi w. Ke Dye vou benis.